Medam e mesye matmwazèl nou antre lakay ou pou yon trè bèl emisyon nou pral pataje de enfòmasyon sa ou dwe konnen sa kap domine aktyalite nan peyi dayiti kou peyi etranje yon machin nan sèvis de leta kidnape yon direktè lekòl nou pral konnen plis detay nan videyo sila yo kidnape yon jèn demwazèl nonl se Deborah ki gen sèlman 22 lane. Li se yon jèn etidyant nan UNICA. Nou pral konnen plis detay nan videyo sila. Yon ekip leve kanpe pou manifeste kont doktè yo ap kidnape nan peyi Dayiti paske yo fè pase yon mesaj doktè sila yo, yo la pou yo pran swen kèlkeswa moun ou ye nan peyi Dayiti. Kit ou se pwofesè, kit ou se doktè. Kèlkeswa moun, kèlkeswa ou se bandi ou byen vòlè, ou se manbo ou byen ougan se yo menm ki pwan swen ou alò nan manifestasyon sa yo tire yon mesaj yo diw sispann kidnape doktè anmwey m kwè ke mesaj sa ta dwe rive jwenn ravisè nan peyi dayiti kèlkeswa ou te gen yon manèt dèyèw ki tap diw men sa pou fè men sa pou fè anmwey di aba avèk chèf ou ou pap kapab kidnape doktè. Lòt pwen kap domine aktyalite an la nou genyen 2 mesaj odyo dirèk pou moun kafou ke yo ta mande trè atansyon pou moun kafou nan fontamara pa pase nan matisan paske depi yo kenbe w yap tiye w. Nou pote kèk videyo pou ou la temwanyaj anben nan videyo sila ou pral konnen tout detay sa yo nan bon ti mamit. Fanmi m yo, zanmi m yo, kit ou an pwovens ou Pòtoprens, kou aletranje, kèlkeswa kote w ye nan peyi nan lemond, anben asire w avèk Kè Byen Fo Pa w nou antre lakay ou nan minit sila. Kèlkeswa sa k ap pase nan peyi Dayiti kou aletranje, anben avèk Kè Byen Fo Pa w asire w ke w gen yon enfòmasyon de bòn sous san wete, San mete, nou se Gaby Info pa ou. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs mademoiselles, kouman nou ye? Se Gaby Info pa ou ki rantre lakay ou nan minit sila. Janm te di deja, nou pral pataje 2 enfòmasyon paske djakout la chaje. Anben, m pral debarase l, kwè tout moun pral jwenn kado pa yo. Anben tout moun, si ou te chita kanpe Paske mwen pote enfòmasyon pou nou. Avan menm an nou kòmanse ba ou an pwen k ap domine aktyalite nan peyi Dayiti kou aletranje, anben kite nou pran yon ti tan tou kout pou nou jis di ou mèsi. Mèsi ou menm paske ou like videyo sila. Mèsi ou menm paske ou pataje videyo nou yo. Mèsi ou menm paske ou kite yon ti like. E ou menm ki apèn tonbe sou chanèl sila a si tout fwa ou renmen travay nap fè anben pa ezite abòne pou nou kapab grandi fanmi sa a ansanm. Nan Onavil, yo kidnape yon jèn demwazèl. Jan m te di nou deja, se Deborah ki gen sèlman 22 lane l ap etidye nan fakilte ki se INECA. Anmweyy medam e mesye yo mare papa Deborah tankou yon krab. Ravisè yo vini avèk gwo kamyon yo debake nan kay la. Se kòmsi yon moun nan ki tap demenaje. Yo mare papa Deborah, yo mare Deborah tou. Yo leve tout sa ki nan kay la epi yo ale. Apre, Debora leve pou l demare papa l pou l di, Pa gen anyen. Anben, nan yon ti tan ankò, li tande kikip. Anben, ravisè yo debake, yo antre nan kay la ankò, yo ale avèk demwazèl la. Nou pote plis detay pou ou, anben nan videyo sa a, ou pral konnen. Gen yon vòys k ap sikile sou rezo sosyo yo ki ta fè konnen ke. Yo tire yon bandi. Yon bandi Ti Lapli ki pran bal. Yo mennen l nan yon lopital Leyogàn. M pral fè nou tande vòs lan. Men sa ki etone m, se yon machin lapolis avèk 3 lapolis ladan l. Gen 2 ki kagoule, gen youn ki pa kagoule. Sètalò, men, yo pa vrèman kapab konnen paske se yon bandi yo mennen vini e sa ki pi tris la, youn nan polisye yo di fanmi mesye a ap vini touswit nan lopital la e touswit gon lòt bakòp lapolis ki vin dèyè l. Sètalò se yon bandi. Men nou pral tande. Plis detay avèk yon konfwè ke ki te voye odyo sa ki te di fèl pase. Anben nou pral konnen plis detay apre sa pou nou rantre nan pwen kap domine aktyalite sila. Nou pote detay pou ou anben rete la nan videyo a ou pral konn kichòy. Ann tande. Kouzen kòman w ye? Patnè sa w wè k yo mete sou rezo sosyo, yo di se youn nan bandi ki pran bal nan lopitat Sent Kwa, se vre. E e mwen k te resevwa misye dimanch lan. Dimanch lan se mwen ki resevwa misye, e te gen 4, te gen yon yon patwòl ki te mennen misye men m pa t gentan gade plak la, se yon patwòl ki te mennen misye avèk 4 polisye ladan l. Gen 3 ki kagoule, gen youn ki pa kagoule men sak pa kagoule a se yon komisè ki gen yon lalin avèk yon etwal e lè yo m fin di ok ok yo ouvè pòt dèyè a yo desann misye epi m di sekirite a brankadye a pran yon chèz pou ka mennen misye nan ijans lan. Kounya lè misye rive lè yo fin pran chèz la kounya m wè polisye a moute machin nan pou ale m di polisye a konsa m di alò nèg ki te sou volan komisè a m di komisè a konsa e sa k pase apa nou ale e nou mennen yon moun ki pran bal la nou ale epi e Epi menm kote a, polisye a reponn, koman, alò, chèf patwouy la, komisè a reponn mwen, li di m konsa, se yon nèg ki pran bal, yo rele fanmi l, fanmi l ap vini, ap vini rekipere l. Kounye a m di pa gen pwoblèm, kounye a m fè mennen l nan ijans lan, apre kèlke minit, e. Apre kèlke minit, medsen de gad la ki te nan ijans la vin kote m, di m pa t dwe pran misye, paske yo pa gen chirijyen. E apre sa, gen yon mis ki vin kote m ki di m ke men misye mande, misye pa ka pran souf paske bal la sòti, men li atake poumon l. Kounye a m di an men pa gen pwoblèm, n ap fè tout swivi pou li, n ap ba l medikaman. Apre, apre kèlke, apre yon 30 minit konsa. Gen yon bakòp, Leyogàn ki vini ki vin pran misye, y al avè l. Men misye pa lopital Sent Kwa vre. Depi dimanch lan, depi dimanch alò, misye, misye te vini bò zòn, e, li te nan dezè, twa, li te nan twa, kòm lè a chanje, li te nan twazè, twazè e ka konsa. Twazè e ka konsa, menm dosye m pa t gentan fè pou misye, Apre sa, yo vin ale, yo vin, m vin, e pandan m prale, epi bakòp, m wè bakòp la ap rantre, m te ale nan tro, bo zòn twazè edmi, katrè, m prale, epi m wè bakòp la vini, bakòp la, kounye a, lè m rele lopital la, yo di m bakòp la vin pran misye l al avè l, menm lèt de referans, bakòp la pa gen tan pran pou l al a misye. Misye pa lopital Sentkwa. Ok, patnè m? Pa gen pwoblèm kouzen pa m.
Pa bliye kite eleman de repons pa nou nan espas lan ki fèt pou sa nan kòmantè a pou nou di kisa nou panse. E nou menm n ap kontan analize l avèk nou. M espere ke nou tande mesaj odyo a byen, nou tande kisa ki di ladan l. Nan yon lòt vòys an k ap sikile sou rezo sosyo a, se yon alèt ki pou ta fè konnen Moun kafou pa pase nan matisan men se pa izo ki dil se pa ti lapli ki dil alò se yon konfwè nou pral tande odyo sa ansanm avèm e kisa ki di ladann sa vle di si ke ou se moun fontamara pyè sousou ou pa pase nan martissant ké yo ap tiye w antouka koze nou anpil ka nou grav ann tande ansanm avèm apresa pou nou antre nan gwo pwen kap domine aktyalite a. Bonjou bonjou bonjou legliz bonjou tout moun ki sou gwoup lan mwen salye moun ki aletranje yo sa fè lontan nou pa tande nou pa pale E nou la. Mwen ap voye mesaj sa bay tout moun ki rete Fontamara e tout moun ki rete Kawfou, pyès yo se adrès Fontamara l gen. Si w ap soti, ou pral lavil, pa pran chans pase Matisan. Si w Fontamara, pa pran chans moute machin Fontamara pou w al. Pase Matisan pou ale Lavil, ni lè w ap vini tou. De preferans, pase anlè. E answit, si l pa nesesè, pa mache avèk pyès ou ki gen adrès Fontamara. Mesaj la li pou moun Kawfou, li pou moun Fontamara, menmsi ou pa ret Fontamara depi pyès ou se sou Fontamara l fèt, Depi yo pranw yap tiyew paske nèg yo ap chèche moun fontamara avèk moun ki sòti nan fontamara moun machin font ki nan fontamara konsèy moun fontamara pa pran machin fontamara pou al lavil pa pran machin pou al pase matisan pase anlè tikajou pase anlè tikajou pa pase fon anba matisan nèg yo ap veye machin matisan nèg yo ap veye moun ki sot fontamara. Ok yap sot yap veye machine ki sot fontamara pou yale pou yo tiye depi yo pran yon moun yap tiyel depi yo pran yon machine yap tiye tout moun ki ladann depi se fontamara l soti finalman pa pran chans depi w pa nesesè l pa enpotan pou desann lavil chita lakay ou. Se yon konsèy ke m te pote pou nou. Mwen menm an natirèlman lè m tande mesaj sa a mwen menm mwen on ti jan choke. Ou konnen poukisa m choke? Paske mwen remake de jou an jou ke ka nou ap vin pi grav. Èske moun Nan Fontamara eske moun nan Kafou yo nan gè avèk moun nan Matisan? Jounen jodi a m poze tèt mwen kesyon. Menm yon chyen pa janm mòde pitit li jis nan zo. E mwen poko janm pase yon kote pou m wè Chyen ap manje chyen. Men nou menm ki se etre vivan, nou se de kretyen epi nou manje moun parèy nou. E kounya la sa ale pi lwen, nou fè li sou kamera android nou yo. Nou chire moun, nou manje moun, moun pa vle wè moun. E kounya la se yon kesyon de moun kafou, moun fontamara. Pa kapab pase nan matisan. Mwen twouve ka nou a vin pi grav. Alò, jiska mentenan, pa gen yon dat ki soti pou di ki lè ap gen eleksyon. Peyi a vin plis kraze, le sistèm boujwazi an se la li pran plezi l, leta nan peyi dayiti fèmen zye sou koze sa a, paske lè peyi a ap kraze e yo santi yo plis alèz. Dènyeman, èks prezidan Jean Bertrand Aristide te pran lapawòl pou l te fè yon diskou tèt chat. Nan diskou tèt chat sa a, kòm li gen anpil pouvwa nan geto a, poukisa li pa tou lanse yon mesaj serye si l pa dèyè bagay sa yo epi pou l te mande geto a fè yon ti poze. M panse la a popilasyon an t ap plis rejwenn ou. Mwen panse la a popilasyon an t ap plis santi waw w ap pi byen pale olye diskou tèt chat sa yo. Li t ap pi nòmal si w ta di si w ta tou pwofite paske ou gen yon ekip ti jèn devan w ki t ap bat bravo ak tout paran yo. Ti jèn sa yo se nan peyi Dayiti y ap viv e yo viktim de kidnapin nan chak jou, yo pran yo, yo pran fanmi yo, yo pran zanmi yo. Ou konnen sak fè ou poko wè koze kidnapin nan kòm si nan jan li la nan peyi a, byen petèt yo gen dwa poko janm kidnape yon fanmi w, Yo gen dwa poko janm pran yon pwòch ou, yon zanmi w, manman w, papa w, frè w, sè w. Men lè ke yo pran youn nan moun sa yo, w ap konprann tansyon an. Locha Remy temwanye, li fè konnen ke l pase 21 jou san manje nan men ravisè yo, yo rantre avè l nan yon raje li pa t kapab wè, men yo kouri prèske 3 zèdtan avè l, machin moute mòn, desann mòn, e jiskaske yo rive nan yon raje avè l yo mete l nan yon ti kay. Li fè konnen ke bandi yo te pran swen l ase byen, yo te fè makèt pou li, e lè l te rive a li te jwenn 2 bòs, yon savon, li te gen yon sèvyèt nan pòch li, e li fè 21 jou ak menm rad sa sou li kote ke yo te ba l bwè ti dlo. Bon, li pase yon mesaj, li fè konnen ke bandi yo te pran swen l ase byen. Yo se moun tou. Mwen vin konprann. Mwen menm natirèlman mwen menm m pa gen oken pwoblèm avèk nou mesye men pwoblèm nan nou ka konprann lè nou kidnape yon malere, yon malerèz li pap gen kòb sa yo vrèman pou l bay paran l, fanmi l. Èske ou konnen gen moun nan peyi Dayiti ki pa gen oken moun nan peyi etranje menm lè li ta gen yon fanmi lwen men li pa an kominikasyon avè l lè yo kidnape l? Pa gen yon goud kap ka vin vin jwenn nou sof ke nap tiye l. Medam e mesye, gen yon ekip doktè ki pran lari ki manifeste. Yo mande pou yo sispann kidnape doktè avèk enfimyè nan peyi Dayiti. Manifestan yo boule kawoutchou epi yo bloke wout la jou madi a. Grèv 3 jou sa a lakoz enstitisyon sante piblik ak prive nan kapital lan Pòtoprens yo fèmen pòt yo. Sèlman sal dijans yo ki te aksepte pasyan yo. Dènye rapò. Nasyonzini te di ke kidnaping ant Ayiti te ogmante 180 pousan. Nan ane ki sot pase yo, gen 655 ka fanmi moun yo te rapòte bay lapolis chofè transpò piblik yo planifye pou yo lanse yon grèv jedi an. Antouka. Mwen menm mesye natirèlman kèm ap mande nou fè gras avèk doktè, fè gras avèk malere malerèz. Moun ki gen kòb nan men yo a mwen kwè ke nou konnen yo. M kwè yo la ansanm avè nou, yo nan peyi dayiti. Yo ka difisil pou yo kidnape nou paske yo gen dwa se de pwòch nou, yo gen dwa se bon zanmi nou men Se moun sa yo ki genyen kob nan men yo. Mwen menm m wè li tap plis fasil malgre yo di yo pa konn sansibilize bandi nèg ak zam men mwen menm nou se 2 frè paske m kwè m se menm avèk nou paske mwen menm mwen se pitit sòyèt m pa gen mwen pa gen papa e manman m anfen klè mwen menm depi ke mwen gen 10 an laj mwen sou kont tèt mwen e a laj ke mwen gen kounya la. Mwen menm mesye m ka di nou sa, moun ki gen kòb nan men yo, nou konnen yo. Bay peyi a yon chans, si n te met tèt nou ansanm pou nou te fè yon revòlt an fas leta, nou te mande travay, nou te mande fè peyi a bèl pou nou kapab lib, m panse li t ap pi bon. Medam e mesye, gen yon temwanyaj ki vin jwenn mwen la a. Kredi a se Radyo Televizyon Karayib m tou bay li. Bon, nou pral gade e tande ansanm avè m. Avan menm nou antre nan dosye sa a, yo kidnape yon direktè lekòl, anben direktè lekòl sa a ki se Heinz Laflè. Lari a bloke. ti moun yo ap manifeste elèv lekòl yo alò mwen panse sil te fèt konsa chak jou anbè malere malerèz tap sispann viktim malere malerèz tap sispann yo tap sispann kidnape nou si nou te fè yon tèt ansanm e ak tèt ansanm nou pi fò linyon fè lafòs. Mwen pral ban nou tande temwanyaj sa a e nou ap tou aprann yon pakèt bagay ladan l. Ann tande ansanm avè m. N ap di bonjou a Bòb. N ap di bonjou dènye Pè Renèl. N ap Pè Renèl n ap di yo bonjou tou. Jodi a m pase jis pou m konsyantize mesye yo avèk frè m nan k nan men yo a. E fò m di nou sa, Bòb ka konn sa, andeyò. Moun yo konn pran sak pli gran yo voye l lekòl pou l kapab al ede lòt yo. Se konsa fanmi m ye. Lafleur yo wè se manman m te wè se yon nèg ki sudwe nan fanmi an, li pouse l lekòl, lè Lafleur rive yon kote se li menm ki peye lekòl pou pou rès yo, pou rès nou 5. Mèt Lafleur se yon moun ki gen. Non men sa w di a tèlman fò. Premye ma premye marya maryaj mwen bon m di premye si m di premye ap bon dezyèm donk maryaj mwen kraze pou sa paske se ou k devan se ou ti bèf la k te genyen an vann pou voye w nan lise eksetera bagay otomatikman ou vin ap travay ou pa ka nan afè madanm non e sa k fè ke medam yo toujou di ke y ap pran prekosyon pou yo pa pran tèt fanmi. Depi yo pran nan tèt fanmi, si w pa jwenn on madanm ki jeneroz, ki konn sa k rele fanmi w antrave. Paske dèfwa w konn twouve w ant lanklim e lemarto. Paske mwen menm, gen de sitiyasyon m konn ap rive m e avan divòs la, m pa konn sa pou m fè. Ou m pa vle, pase ti sè m, ti frè m, se lakay mwen yo ye, m ap peye lekòl pou yo, etsetera. Mwen pa vle pou m tranche an favè ti frè m, ti sè m yo. Pou madanm mwen pa di, ret ak fanmi w paske m wè e fanmi w ou bay valè. M pa vle tranche pou m bay madanm nan gendekoz pou yo pa al kale do m andeyò, pou yo al di ke depi m vin gen madanm sa, M pa ba, m pa bay fanmi regle anyen pou mwen. Sa se yon gwo sitiyasyon. Lè w nan tèt yon fanmi, se pa yon jwèt. Se pa yon jwèt. Anben se konsa, se konsa Mèt Lafleur leve nou. E avèk baton lakrè, ki gen plis, plis ke karantan depi l ap fè kou lekòl. Dayè, Mèt Lafleur ap viv avèk yon. On klavigil ki fele. Nan al fè kou Tigwav, fè kou Pòwoprens, al fè kou Tigwav, li te monte on kamyonèt, brek la t pran, kawoutchou k fèt, e travayè a rale l, li tonbe. Laflè se on moun ki pa, kòm nan di, klavigil li pa bon. Klavigil li pa bon. Se li menm ki leve nou. Se li k tout bagay. Bòb! Kilè sa manman map tande w lè nap di lè nap pale de mèt lafleur nan radyo a manman m tou atè. Li pat konn nouvèl lan? Li pat konn nouvèl la.
Waw! Vwala ke se fan jounal lan, fòk li tande jounal lan? Wi. A se nan jounal lan li pral aprann? An deyò Tigwav. Bon Fat konnen, Gregory konn Tigwav kote mwen te soti nan tèt mòn nan. Lap tande nouvèl la, li tande wap pale de mèt lafleur e depi lè sa manman m menm getoret manman m pa vle bwè. Li di toutan li pa tande vwa l, li pap manje, li pap bwè. Se pou sa m pase. Jis pou nèg yo libere l pou nou. E sa nou tap di avan yè an lan Guerrier, gen anpil moun yo fin kidnape, lè l tounen gen pwòch li l pa jwenn. Li pa jwenn papa l, papa l nan mòg. Li pa jwenn manman l, manman l nan mòg. Paske chòk sa a. E moun nan te deja ap antre nan laj, chòk sa a pote l ale. Sitiyasyon vrèman konplike sa. 88 an. Mwen gen 88 an. E se yon moun k ap di m konsa, èske se ti kochon m yo pou m al vann pou m pote? Manman m pa konnen. L ap di m, èske se kochon li gen devan pòt la pou l al vann? An tèm de kontribisyon? Wi, pou l ka.
Wi, pou l ta bay kontribisyon? Wi. Men tande non, e kisa definitivman puiske nou aprann ke Madam Lafleur yo relache li, mwen m pa ka di libere Guerrier, mwen m evite sèvi ak mo sa, moun nan pa t nan prizon, m pa ka pale de libere, libere son fòs, son otorite, on moun yo te gen on pinisyon, gen on kontravansyon epi yo relache. Donk nan ka pa l la, kisa k sòti puiske yo di madanm nan. Yo te kite l ale. Yon jou apre oubyen de jou apre, e chofè lan. E poukisa yo kenbe Mèt Lafleur? Yo te libere l jis pou l ka bay yon ranson. Li pote l, li fin bay ranson an, apre li panse yo t ap libere l. Ranson egzije, byen antandi, kantite yo te mande an? Wi.
Kounye a, li pote l ale.
Lè l fin pote l ale, m te gen chofè a tou. Chofè a se kòm ti frè nou. L leve ansanm avè nou. Se fanmi nou l ye. Yo libere chofè a. Epi yo kenbe l, yo mande yon lòt ankò pou yo ka relache l. Chak moun bay yon istwa sou anlèvman Pwofesè Lafleur lan. Di nou, paske m konnen ou menm ou toujou nan lekòl lan, ap bay kout men, gen moun ki di ke. Te gen de machin, yo te wè machin sispè nan anviwònman an. Men osi paradoksal, Guerrier, se la plis parèt, gen yon antèn polis devan lekòl la. Yon antèn devan lekòl la. Yon Guerrit, mwen ap monte tout alè pou yon Guerrit. E lapolis wi. E. Enfòmasyon lese kwè ke yo te di pwofesè Lafleur gen yon machin ki sispè nan antouraj la, nan anviwònman an. Li te di l pa gen anyen a moun. Di nou, lè yo anlve l lan, m ap aprann gen yon bòs ebenis ki ta pral achte pa PADAP ki mouri, e yo montre m kadav yon lòt jèn ankò. Te gen echanj? Kijan sa fèt? Pa t gen echanj.
Machin nan gen 30 minit depi l kanpe devan lekòl la. Bon, fò m mèt di sa, devan lekòl la se kòm lakay li. Machin nan gen 30 minit li kanpe, lò misye sot deyò a. Machin pa l byen antandi? Non, non, pa machin pa l.
Machin sispèk la? Ravisè yo, wi. Ok.
E, bon, lè yo rele misye, gadyen lekòl la di l, a, e. M gen yon machin ki kanpe l. Misye di m pa gen anyen a fè a moun. Kèk otorite. Wi, wi, wi. Enfòmasyon sa vin jwenn mwen. Kèk otorite ki, ki kanpe. Mh. Wè. E sitou gen polisye nan anviwònman an. Nòmal. Nan antèn nan.
Wè. Kounye a l rele, li rele gadyen an, l di, al rele chofè a pou mwen pou m ale lakay mwen. Pase l nan senkè edmi, l pral nan sizè, l pap ka rete ankò. Donk li t ap fè lè pou te gade ki sa machin sa a ap regle avan l deplase. E sa k fè l fè tout tan sa a anndan lekòl lan. Non sèlman sa, non sèlman sa, l gen yon timoun ki mèlanou. Timoun nan relache e k ap pran leson l tou, li relache nèg li. Li te gen pou l al pran l?
Wi, pou l al pran l.
Imedyatman, chofè a, madanm ni, laflè monte machin nan. Bakòp, gon lòt bakòp. Se pa yon sèl machin nan. Se sa l te wè. Te wè? Te gen lòt machin ankò ki te. Nan anviwònman, nan paraj lan. Wi. Epi yo youn t pase pa dèyèl lòt la pase sou kote youn barel epi zam rale men tire a se yo menm ki tap tire yo tap tire kòm yo gon antèn kòm gon antèn gon antèn tou pre a yo ka konnen nèg yo ka riposte kounya yo tire pandan yap tire a gon machann padap ki tap pase epi yo tou barel li pran bal lan wi li kou a tout bal la
lal mouri bò pòs la e lòt mesye ebenis lan m tande e li menm map pale a wi. Lè kounye a yo pran l an sandwich lan. Ki reyaksyon antèn nan ki sou lalu an?
Yo kouri ou pa wè yo.
Madame Jeanine avèk nou, se sè Lafleur ki te swete fè yon entèvansyon maten an. M espere ou tande nou ok. Wi, Madame Jeanine Lafleur.

Li kòmanse ap bay timoun piti ap montre timoun fè a, fè ti baton e ap montre timoun fè b epi kounye yo toujou bal yon ti sa se lèl an vakans se kònye la menm menm epi e paran timoun yo ba li 3 goud lè yo ba li 3 goud epi e ke li pran 3 goud la. Gen yon dam ki te bezwen al achte manje pou pitit li, li bay dam nan 3 goud la. Epi annapre, li vin mande manman m kòb pou l al achte marinad. Manman m di, non, m p ap bay. Paske, yo te peye w, yo ba w te, paran timoun ou t ap bay lese yo ba w 3 goud. Li di manman m konsa ke, m te bay, m te bay tèl pèsòn li wi. Epi, manman m di konsa. E koman sa? Ou ta ou ta ba li 2 goud, ou ta ba yon goud, ou bay tout 3 goud la m pap ba ou kòb pou achte marinad. Li di manman m, ee, sak fè m lè wè m bay, lè m bay m santi m byen, m santi m byen lè m bay, se sak fè mwen bay tout 3 goud la, mwen santi m byen, se jis pou m montre ke kòman li jenere. Epi se sa wi, m ap priye w an gras, paske manman m depi yè paske. Nou konnen bagay la nou te diye la se yè mwen map vin konn sa mwen konnen eke bandi yo mwen menm se frèm yo ye tou mwen mpa gen anyen kont yo yo se frèm paske nou tout se ayisyen ou konprann map priye yo an gras map priye yo an gras mwen konnen yo gen manman tou mwen ti la fleur Ernst li inosan son moun inosan li pa rankinye silvouplè. Relachel pou nou silvouplè map mande nou map pre nou an gras silvouplè nou gen manman tou nou tout gen manman relachel pou mwen silvouplè pou nou paske bon bon mwen menm eke bon mpa mpa mpa mpa mpa gen anyen kont nou ou konprann se jis sa mka di relachel pou mwen mpa rankinye menm jan avèk mpa rankinye di menm jan a frèm nan silvouplè lafleur ens relachel pou mwen se kelken ki vrè ki vrèman. Vrèman vrèman janti mwen epi se jis sa m tap di mèsi bokou ke nou fè vwa m pase nan radyo a malgre m ka pale mal kòmsi mo m yo ka pa byen plase
epi a chak swa m oblije pran 3 somnifè sa pa ede m vre sa pa ede m pa dòmi. Ok silvouplè nou tout se frè mwen m pa gen anyen kont nou mèsi bokou paske nou fè vwa m pase nan radyo a mèsi map priye pou nou. Merci Jeanine on soeur la fleur ki ap viv a. Deborah Guerrier m resi paka konprann li moun yo debake de m kwè in è di maten kay papa Deborah Deborah Zilus Se non demwazèl sa nou pral gade mizyèl pral ba nou an la. Bandi kidnape wi Deborah ok. Bandi kidnape nan Onavil Kwadèboukè. Li gen 22 lane, etidyant nan INUCA. Zak sa pase bò inè nan maten. Mesye yo kraze baryè kay li ak katouch, mare papa l. Yo ranmase tout sa ki fè yo plezi nan kay la. Yo pa kite anyen. Kòmsi se lè w ap demenaje. Yo vin ak yon machin, yo pran tout bagay, epi yo ale. Nan inè di maten, Debora panse l bon, pral nan lage ponyèt papa, di papa yo ale, ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm. Epi, li tande kip kip. Kounye a, yo tounen, yo vin dèyè Debora. Papa l malad, yo pa pale de manman l, m pa gen twòp detay sou manman l. Papa malad, fè tout kalte maladi ki genyen nan mond lan. Yo fin bwote, y al depoze sa yo bwote a, epi yo vin pran Debora. Debora, 22 lane, nan men ravisè yo. E yo te gentan debagaje kay la.
Antouka si nou pa leve granm maten e pita kapab anpi tris paske chak jou ki pase anben ka yo ap ogmante chak jou ki pase ka yo ap ogmante lòt koze ki tap ravaje nan lòt mond se te koronaviris Anben nou menm an Ayiti nou pat gen bagay sa a, ann pa bay tèt nou manti nou pat gen kowonaviris nan peyi Dayiti. Men, wè sa a, li plis ke kowonaviris. Paske chak yo kidnape w, yo mande w yon mago lajan. Chak yo kidnape w, yo mande w yon mago lajan. Ou pa gen kòb sa a, kote w pral jwenn li? Lè yo pran yon malere malerèz kote yo pral jwenn kòb sa antouka humm nan peyi dayiti si yon moun pa fou kèlkeswa kote w ye depi w se ayisyen wè si ou pa fou se bondye kap gade w sak konn lapriyè lapriyè pi fò pou peyi a sak konn jete dlo jete dlo pi fò pou peyi a paske wè la ka nou vin pi grav. Leta pa di anyen pou nou. Politisyen tradisyonèl nou yo pa di anyen pou nou. Paske se la yo defann lamanjay yo. Se la yo defann lajan manje pitit yo. Se la yo defann bèl kay, bèl machin pou yo achte nan peyi etranje. Paske lè peyi a konsa, li pi bon pou yo. Antouka. Larisi te pwomèt peyi Dayiti l ap vin ede l met lapè. Ameriken gentan pase pa anbal pa rle larisi vini anbe li pwomèt lap vin ede mete lapè nan peyi a antouka papa ameriken nap tann nou ameriken revoye tounen yon ekip ayisyen ankò kite pran kann tè tou pwe kiba nou bay kredi an avèk lavradlamerik nou pral tande plis koze Plis detay, Anben, pwoblèm nou pi rèd nan tout kote. Lè yo pa tiye nou, lè yo pa kidnape nou, lè se pa bandi k ap vide bal sou nou, anben se depòte y ap depòte nou nan lòt peyi. Nou pral gade videyo sa a ansanm avè m, ann wè ki jan sa te ye. Jounen jodi madi 15 mas 2022 a, yon nouvo gwoup 84 rapatriye ki t ap tante rantre Ozetazini Damerik, selon kowòdonatè rejyonal ONM lan, Kerwin Augustin, se tou pre peyi Kiba yo poze lapat sou refijye sa yo. Nou gen 84 konpatriyòt ayisyen gad kot ameriken kenbe tou pre Kiba ki t ap fè de tantativ yo rantre Ozetazini. Pami 84 la, gen 54 granmoun gason, 8 granmoun fi, 4 minè akonpanye, 18 minè non akonpanye. Pami rapatriye yo, Ou twouve yon fanmi antye ki te chwazi kite lanfè yo di peyi Dayiti vin tounen ak koze gang, kidnapping e lavi chè. Mwen voyaje avèk bebe m. Poukisa?
Ni madanm mwen.
Rezon ki fè m voyaje avè l so n ap viv nan yon peyi ensekirite and jis jèn nan pa gen ankadreman and bon depi prezidan an nou fin mouri kidonk tout Preske m kapab di w lavi jèn nan, lavi pèp ayisyen menase. Bon m vin wè kidonk pa gen ankourajman e non plis pa gen mnvi nan peyi an vre. M sètoblije pran bato avèk ni pitit mwen, ni madanm mwen. Ou wè se pou gade, se yon bebe 8 mwa ki nan menm la. M sètoblije pran bato pou nou pati paske nou nan yon peyi, nou jèn. Nou gen fwaye, nou pa ka jwenn travay pou nou travay pou nou itil tèt nou e pou nou itil madanm nou, pitit nou. So, nou chèche al gade kote lavi an fè kwen pou nou paske nou pa gen ankadreman. So, konsèy m ta renmen pote avèk en responsab peyi an, pran responsabilite nou pou nou ankouraje jèn yo pou nou mete travay pou yo pou yo travay pou yo pa pati kite peyi an paske vi yon peyi se. jenès lan. Nap raple vandredi ki sot pase a, gad kot ameriken te voye tounen yon gwoup 198 konpatriyòt ki te gentan rive tou pre kot Florid yo.
Medam e mesye matmwazèl se la nap mete fen nan video sila. Nou konnen koutim nan deja avan ke mwen ale map voye yon salitasyon espesyal avèk tout moun ki aktif sou platfòm sila. Yon salitasyon espesyal Avèk ansyèn premyè dam Martine Moïse, yon salitasyon espesyal. Avèk ansyen premye minis Claude Joseph, yon salitasyon espesyal. Avèk tout fanmi platfòm nan ki toujou prezan ansanm avèk nou. Se te Gaby Info pa w ret branche pou yon lòt video. Babay, a la pwochèn.